Bonjou bonjou bonjou bonswa ganyan pasyone m yo kòman nou ye kòman nou ye e jodi a nou santi n pafètman ere plèzi di fè ke nou rankontre nan video sa ki gen anpil enpòtans kote nou pral pale w yon sou yon sijè byen detèmine ki se kòman ou kapab plumen lòske ou pa gen bann ou menm ki gason ki pa gen bann e gen yon teknik ki trè enpòtan pou kapab bay yon bon plumen epi pou satisfè avèk patenè ou yo. M swete ou ke ou deja abòne e pataje videyo sa a pou fanmi ak zanmi kapab an konesans de gran sijè nou trete yo. Sijè a se kòman ou kòman pou w plumen lòske ou pa gen bann. Kesyon bann nan se yon bagay ki bay pwoblèm, se yon bagay ki mete dlo nan je, ki mete e bouch pa gou etan dotre bagay kesyon. E pa gen bann nan bay nan fwaye yo. Bay anpil pwoblèm. Men, nan plizyè videyo, nou eseye pale kòman ou kapab trete maladi sa a. Kesyon pa gen bann nan kòman ou kapab janbe etap sa a avèk anpil medikaman pirman natirèl. Men jodi an, si ou poze ou ta fè neglijans pou ta pran medikaman natirèl sa yo, ou di mwen si sa ta pèsiste, se yon bagay ki difisil pou ke medikaman natirèl yo pou ta pran yo epi kesyon pa gen bann nan ta pèsiste, sa vreman difisil, osinon se yon maladi vreman e konplike e pou ke ou pa ta solisyone apre ou ta fin pran yon dòz medikaman natirèl. Men jodi an, si pozon ou pa gen bann, ou ta fè neglijans avèk medikaman natirèl yo, nou pote yon teknik pou ou kòman ou kapab plumen, w ap plumen, w ap satisfè patnè w la, w ap satisfè madanm ou, w ap satisfè mennaj ou. Tandis ke wap kanpe ansanm avèk yon bann ki top, yon bann ki depase, yon bann ki mande anraje. Kòman ou kapab plumen lèw pa gen bann? Premyèman, kisa wap bezwen? Wap bezwen mete plumen an an tranzit. Sètadi, plumen an atant. Li kapab yon jounen, li kapab 2 jou, sa vle di ou mete l an atant. Sa se meyè solisyon an. Ebyen, pandan ke ou mete l an atant oubyen ou mete l an tranzit, pa neglije pou w ap di patenè w lan e kòman ou santi w, kòman ou anvi l atravè ti tèks. Konprann a travè ti tèks wap dil janw jan ke ou anvil jan ke ou santiw ta devorel meyè se meyè fason ou pale avèl menm kan nou a distans men ou pa neglije pale avèl bay ti vokal bay ti tèks pale sou yon sèl ritm yon sèl sijè ansanm avèy se plumen plumen an anatan. Montre pi gran dezi ke ou genyen sista, se fè yon bon plimen, kòman ou ta renmen plimen, kòman tout sa ou ta renmen bay ti tèks, montre ke ou damou, ou santimantal, e lè ou avè l, ou santi ou ta kole sou li, ou santi ou ta byen. Sètadi ke se yon etap tankou ou te fenk ap renmen ankò. Plimen an an tranzit. Ebyen, nan moman sa a, dezyèm bagay, w ap bezwen rapwoche avèk patenè a. Lòske ou rapwoche avè l, kòmanse yon karès. Kòman w ap kòmanse karès la? Kòmanse karès lan avèk La façon de parler, Fason w pale s deja yon moman de karès. Sètadi ke pa pa pale tankou yon moun ki bloutt, tankou yon gwo soulye, tankou yon Ou konprann? Eseye chèche yon fason mete ti ti fraz klè, ti diksyon, ti Pale avèk yon vwa syav. One, pale yon avèk yon tonalite trè trè trè trè dou, trè fèb, trè trankil. Ebyen, fason w ap pale sinifi ke lanmou an deja kòmanse. E lòt bagay, se le regard. Fason ou gade ankò deja sinifi anpil bagay, sètadi ke lanmou an deja kòmanse, ou kòmanse fè lanmou san ke ou poko fè anyen ankò ke fason w ap pale, fason w ap gade patenè a, paske sonje byen lanmou plumen an tranzit, ou te ap voye ti tèks, bay ti voice, Ebyen, lòske w anfas li kounye a, avan tout bagay, gen yon fason ou dwe pale. Gen yon fason ou dwe gade moun sa a ki anfas ou, ebyen ki pral, ki sinifi anpil bagay. Sonje byen, kominikasyon an, pa sèlman nan sans m ap pale avè w la, ebyen ou kominike avèk de jès. Rega a, ou konprann? Ou avèk fason ou pale a, se anpil bagay mesye. Sètadi ke degaje nou, nou pa gen bann se vre men n ap bay yon bon plumen, n ap satisfè moun nou anfas li a. Ebyen apre ou pale avèk yon tonalite ki syav, ki nòmal, ki trankil, ki kalm, ebyen meyè ou gade moun nan yon fason avèk yon je, ou konprann? ki kap mete yon anbyans kap fè moun nan santi a se pa sèl e pa menm moun nan m te panse a sa kap pase li menm lap yon ti jan frikat ebyen lòt bagay ki nan twazyèm pozisyon se le touche nou konnen byen ke lòm lan gen 5 sans e touche a se yon se yon nan sans yo ebyen non sèlman touche e gen yon fason ou dwe touche. Se pa sèlman ou parèt ou pa, ou konprann, ou parèt ou, ebyen kèk, kèk, kèk vye bout rad w ap manyen, se kèk vye bout soulye w ap met nan pye w w ap manyen, e gen yon fason trè trankil ou manyen moun nan, yon ti touche, ou konprann, ki Touche a ankò senbolize anpil bagay men nou touche moun nan e byen la a epi kò moun nan kòmanse ap fè chair de poule, kò moun ap tresayi e byen la a ou kòmanse bon ou konprann ou kòmanse ou kòmanse bon depi ou manyen moun nan eseye gade gade ponyèt li si ke kò l pa fè chair de poule depi kò l ap fè chair de poule Ou kòmanse nan batay. Ou kòmanse ap avanse. Ou kòmanse antame gran batay sa a. Mesye, ann ale. Ebyen, nan touche, eseye touche moun nan nan de kote ou panse ki ka vibre l. Pa egzanp, eseye manyen l bò kou, manyen bò kou l, manyen zòrèy li, eseye. Paske moun nan se pou ou li ye, li anfas ou, eseye manyen l, ou konprann, manyen l avèk, manyen l kòm yon blesi, sètadi ke di m byen, si w gen yon blesi, yon kote ou malad ki ka fè w mal nan kò, ou pap janm baw, ou manyen, ou peze l, non, trankileman, swaveman, ou konprann, gen yon ti fason w manyen, Ki yon lòt bagay. Ou konprann? Touche moun nan. Touche l. Touche, touche bò kou l. Fè ti bo pou li bò kou l. Eseye fè ti soufle douseman nan zòrèy moun nan. Ebyen, tout sa a ap fè san l kouri. Mesye, ann pran san nou pou n fè bagay la byen. Nou pa gen bann se vre, men n ap bay yon bon plimen. Ebyen la a, lè ou touche moun nan, touche, touche, ebyen pa sansib, pa pè pou manyen dèyè moun nan, eseye peze dèyè l, tou sa a enpòtan paske ou se touche w ap touche, eseye le touche, le touche ki vrèman enpòtan mesye, fò nou touche. Ebyen apre ou fin touche moun nan se su ke gen kèk bagay ki kòmanse mache nan reg nan fason w pale nan rega e nan touche a ebyen sa ki pi enpòtan pou w fè moun nan vini nan yon segond ebyen il sifi ke ou konnen ki tip de fanm ke w genyen fanm ki anfas ou an ki fanm li ye Lèse m di w genyen 3 tip de fanm. Si w konnen byen ki tip de fanm ou genyen, sèsuke w ap fè moun sa a vini nan yon segond, an 1 klendèy moun sa a vini. Men si w pa konnen ki tip de fanm ou genyen, w ap pase 3 jou ap plumen, moun nan pa ka vini. Ebyen la a, li nesesè e obligasyon pou w konnen ki tip de fanm ke w genyen. Pa egzanp. Premye fòm, tip de fòm nan se yon fòm klitoridyèn. Ou wè, fòm klitoridyèn. Sètadi ke pwen sansib lan pou l vini pi rapid, se klitoris lan. Depi ke ou mastibe klitoris lan, ou woule tèt klitoris lan, ebyen moun sa a pap difisil pou l vini. Yon fason ou jwe avèk klitoris lan, ou jwe avè l, ou manyen l, klitoridyèn. Sètadi ke la a, genyen fason moun klitoridyèn nan vini an en klendèy. Dezyèm tip de fanm lan, se yon fanm vajinal. Ebyen, fanm vajinal la, pou l vini, Fok ou gen fon w met gason sou ou pou l vini pase si w pa gason moun sa li enposible pou l vini paske pou l vini fok ou menm ou konnen koman pou fè moun vajinal la vini e twazyèm tip de fanm lan Poul vini ebyen fòk ou konnen byen poul vini paske se yon fanm de pwen je ah petèt nou ka pat konnen sa e la fam de du pwen je ebyen pwen je sa pou fèl vini fòk ou konnen fòk ou konnen ou fanm sa se yon fanm klitoridyèn se yon fanm vajinal e osi se yon fanm pwen je ke li Kisa ki fòm klitoridyèn nan, nou konn sa trè byen, ebyen se moun sa a se avèk klitoris li wap jwe, wap woule tèt klitoris la, ebyen konsa lap vini, ebyen tou moun fòm vajinal la poul vini, ebyen se fòk li santi sa ke wap bay la, sa ke wap bay la fòk li prèske rive nan kèl, ou konprann, fòk li rive byen fon Ebyen wap wap prale rapid wap fèl byen ebyen konsa moun sa ap vini byen ebyen moun fanm pren je a pren je a jeneralman se yon se yon pwen se yon pati nan vajen an ki sitiye egzakteman a 2 a 3 santimèt anviwon nan pati enferyè vajen an. 2 a 3 santimèt. Ebyen lòske peni an jwenn avèk pati sa a nan pati enferyè a, ebyen fasilman depi peni an jwenn avè l, li la l ap sansiblize pwen sa a, ebyen konsa w ap wè moun sa a vini nan yon segonn. Ebyen kounye a mesye, puiske nou deja konnen ki fanm, ki tip de fanm nou gen nan men nou, ebyen la i enpòtan e obligasyon pou ke chak tip de fanm sa yo gen yon pòz ke yo pi renmen, ebyen se nan pòz sa yo vini pi rapid. Lòske ou ba yo pòz sa a, ebyen. 1 2 pap pa dat moun sa vini sonje m te diw wap wap bay yon karès avèk avèk yon fason de pale avèk rega epi touche ebyen la se avèk sa moun sa ap deja kòmanse ap sal kòl Se fason ou pale, fason ou touche, ebyen nan touche a anglobe tout bagay yo, pandan wap touche sonje m diw si se yon moun klitoridyèn kew genyen ebyen nan touche ou kòmanse ap jwe tout bagay yo, ou konprann wap boule tèt klitoris lan, wap fè bagay yo byen, si se yon fanm Pwen je, Ebyen ou kò ou ou menm ki konnen kote pwen je a ye a ou kòmanse avèk dwèt ou, ou kòmanse ap bay dwèt men fòk ou men ou byen lave, fòk ou dwèt ou pa sal, fòk ou pa sot ramase chabon, anmwey mesye fòk nou fè bagay la pwòp nou fè li nòmal nou fèl nan tèm li. Ebyen la lòske ou rive nan faz penetrasyon an ebyen 1 2 pap pardn menm si wap vini nan 3 segond fanm nan sipoze vini ansanm avèw si ke wap vini nan 5 10 minit ebyen lap vini nap vini ansanm la wap satisfè moun ki ansanm avèw la men si ke ou pa konnen ki tip de fanm ou genyen ou pa sezi egzakteman Avek prensip yo se su ke wap nan pwoblem ou pa gen bann fanm ap plenyen fanm ap joure wap pran move kout zong ou pap manje nan kay la paske manje pap fet se tout pwoblem ki egziste ebyen poun fini mi ki poz ki pi fasil pou fe nenpot nan tip de fanm sa yo vini premye yon fanm klitoridyèn Pòz ke l pi renmen pou l vini, pòz sa rele misyonè. Misyonè, kisa misyonè a ye? Pòz misyonè a, se kote gason an anlè epi fanm lan kouche, fi a kouche sou do, ebyen, nèg la kouche sou li, li leve 2 pye l, fi a leve 2 pye l, ebyen, gason an rantre nan janm li, ebyen, la a, mouvman kap fèt la, mouvman va e vyen kap fèt la, ebyen klitoris la ap fwote avèk peni an, ebyen se konsa e nan yon ti moman, pwiske fanm la te deja sou sa, ou te kòmanse manyen l, yon ti moman fanm sa ap vini nan pòz misyonè. Misyonè a ka fèt alenvès, sètadi ke nèg la anba, fi a anlè, ebyen se konsa w ap tande fi a vini nan yon segond ou tande cheri m ap pipi ebyen fi a vini. Ebyen dezyèm Li ka vini fim fanm klitoridyèn nan ka vini ankò nan yon pòz ki rele table de réunion. Table de réunion an ki sa l ye? Fi ap chita l mete pwent bouda l sou tab la ebyen gason an kanpe devan tab la epi baton chokola, baton dans la glace konsa w tande fanm lan vini fasilman. Wi pa nan pil aktivite nan 3 zè tan ap plumen pou tande vini an. Non plumen an ka bon e nou dire 3 zè tan men pou vini an si w pa gen bann ou vle fè madanm ou vini fasil pa gen le chwa. Fanm vajinal lan li vini fasilman nan yon bak chat. Bak chat la tout moun konn sa trè byen sa l ye. kote fanm lan ap kouche e mete 4 an 4 pat pito m di l konsa 4 pat avèk do a koubi ou konprann li koubi do a tankou lestomak li jwenn avèk tè epi bouda l kanpe anlè epi baton dan la glas ebyen konsa lè w ap frape l ou frape l ou frape l yon ti jan di ou konprann paske fòk E peniel rive fon rive byen lwen a distans se konsa lap vini byen fasil la ou konnen ou pa gen bann e fok ou bay yon bon plumen ebyen la pa gen le chwa apre ou fin fè le touche ou fin fè tout mouvman de mizantren yo ebyen la ou bay yon bak chat ebyen madanm ou vini byen rapid. Konsa tou moun e fanm vajinal la vini, li vini nan bakchat, li ka vini tou nan table de réunion, m te di w table de réunion an ki sa l ye, ou konprann, li ka vini nan table de réunion, e misyonè la, pou l ta vini nan misyonè a mon chè fòk ou, fòk ou ka travay, ou konprann, fòk ou moun ki ka travay pou l ta vini nan misyonè, e. Se sa, men, moun pren je a, ekzize, jistavan, fanm vajinal la pou l vini. Pòz prefere a se bakchat. Pòz prefere a se bakchat, misyonè. De pòz sa yo pi fasil. Men bakchat la pi fasil toujou paske bakchat la, on di jan, pi dirèk. Byen, pou fini, fanm pren je a, Li ka si menm jan avèk fòm klitoridyèn nan, paske fòm klitoridyèn nan pou l vini depi klitoris lan fwote l byen fwote ou woule tèt klitoris lan sè si ke l deja vini, tandi ke fòm vajinal lan, fòm pwen je a, depi ke ou konnen kot pwen je a ye, ou sansiblize pwen je a, nan yon segond l ap vini trè fasil. Sa ki pi enpòtan, konnen ki tip de fanm ke ou genyen, ou konnen ou pa gen bann, eseye fè mouvman de mizantrent yo, mete plumen an an tramite, oubyen mete plumen an an tranzit, ebyen, kreye fason de pale, kreye rega, kreye le touche, ebyen se vreman fasil, fasil pou tande fanm lan vini alèz. Ou menm ki pa gen bann, pratike sa ke nou diw yo, eseye Konprann byen ki tip de fanm ke w genyen, ebyen se konsa a chak plumen mennaj ou vini, a chak plumen patnè w la ap vini. Men si ke w pa ka fè fanm la vini, ou pa t bezwen plumen paske prensip lan fòk fanm lan vini lòske l plumen. Lòske li vini, Li chase anpil bèl bagay lakay li pa egzanp strès, anpil lòt maladi nap vini avèk yon video sou sa pou ke ou konnen pou konnen konbyen enpòtan sa enpòtan lòske ou plumen 3 fwa pa jou. Mèsi paske ou tap tande nou, mèsi pou ti tan an. E se zanmiw lan Gadyan Pasyone ki la avèw a chak moman, a chak segond pou yon video kap vrèman itil ou e kap edew reyalize objektif ou, kap edew reyisir pou tout lavi w. Mèsi pou pasyans ou e mèsi pou ekout ou votre cher ami Gadyen Pasyone.